Depiw te antre legal an Repiblik Dominikèn ou kalifye pou yo baw papye. Nou tande sam di an? Depiw konnen w te met yon viza sou paspòw pou te rantre an Repiblik Dominikèn. Daprè sa direktè imigrasyon an di, ebyen ou kalifye pou yo baw papye pou mache pou travay nòlmal an Repiblik Dominikèn. Kounya la konpatriyòt mwen yo gen yon bagay mwen pral fè nou konprann la a. Byen petèt ou menm ou ka pa konprann. Si nap byen gade nap wè sektè ki plis leve kanpe yo ki sektè yo ye? Se sektè agrikòl la, sektè konstriksyon avèk sektè touris la. E se sektè sa yo ki plis afekte pandan moman depòtasyon masiv sa a kap fèt la konpatriyòt mwen yo. Kounye a la a, si ke yo di depi depi depi yon moun te antre legal an Repiblik Dominikèn nòmalman ou tou kalifye Pou w kapab gen papye an Repiblik Dominikèn. Kounye a la, ann di, moun sa yo k ap travay nan agrikilti an, se yon seri de moun sandout ki pase pa raje e ki pa menm gen ak de nesans. A, pran sans sa m ap di an wi. Se yon seri de moun ki pa menm gen ak de nesans e majorite ladan yo. M pa di tout non, majorite moun k ap travay nan agrikilti an Repiblik Dominikèn yo pa gen paspò. W ap jwenn plis moun k ap travay nan konstriksyon yo gen paspò ke moun k ap travay nan agrikilti a konpatriyòt mwen yo. Wi, moun k ap travay nan konstriksyon yo met cho pou yo gen paspò men moun k ap travay nan agrikilti yo, kote ke majorite ladan yo se paraje yo pase, gen ladan yo ki pa menm, ki poko janm met pye yo nan Santo Domingo, nan kapital Repiblik Dominikèn nan. Se bagay serye m ap di nou la a. Gen yon seri de moun k ap travay nan agrikilti an Repiblik Dominikèn. Menm kapital la yo poko konnen. Wi, yo pako janm met pye yo nan kapital Repiblik Dominikèn nan. Èske n konprann mwen? Se yon seri de moun ki pase pa raje. Se dè milye yo pase pa gwoup, pa raje pou y al travay nan jaden an Repiblik Dominikèn. Moun sa yo anpil ladan yo, pou m pa di majorite ladan yo, pa gen paspò. Pandansetan. Direktè imigrasyon an fè konnen ke fòk moun nan te rantre legal pou l kalifye. Men kounye a la, si majorite nan moun sa yo la pat gen paspò a vle di ke yo pat rantre legal. Sa vle di majorite ladan yo te rantre nan peyi sa a ilegal. Konpatriyòt mwen yo, ap toujou gen bloblob wi. Paske map di nou, moun kounye a la yo pral dekouvri ki rantre legal yo. Moun sa yo san dout. W ap jwenn anpil ladan yo se nan kapital la yo ye. Majorite ladan yo pa travay nan agrikilti konpatriyòt mwen yo. E gen anpil ladan yo tou ki pa menm travay konstriksyon. Ha! Nou ka etone. Anpil ladan yo pa travay ni nan agrikilti ni nan konstriksyon konpatriyòt mwen yo. Pandansetan, sektè ki plis enpòtan pou Repiblik Dominikèn se sektè agrikòl la, sektè konstriksyon an avèk sektè touris lan. E yo konnen byen se nan sektè sa yo plis bezwen Ayisyen. Mwen m panse yo te ka di konsa ke n ap bay yon dèle ak moun k ap travay nan sektè sa yo pou y al fè paspò yo, Apre sa pou n ka legalize yo. Fè nou konprann sa m ap di an la konpatriyòt mwen yo. Mwen pa kont moun ki te mete viza pou rantre an Repiblik Dominikèn e ki pa deside al travay nan agrikilti, ki pa deside al travay nan konstriksyon, ni nan zafè tourism. M pa kont moun sa yo. Men jis se yon analiz ke m ap fè. M vle nou konprann analiz m ap fè a la a. Si ke moun yo di konsa ke se moun ki te rantre legal nan peyi an ki kalifye, Pandan se tan, sektè ki leve kanpe kont yo, kont depòtasyon y ap fè a la, se sektè touris lan, se sektè agrikòl lan, se sektè konstriksyon an. Sitou pou moun k ap travay nan sektè agrikòl la konpatriyòt mwen, moun sa yo, majorite ladan yo pa gen paspò. Jan Kemsot di nou la, Se moun ki pase paraje, ki pa menm konnen, ki pa janm pile tè kapital la. Èske n konprann? Sa vle di moun sa yo, m panse yo te ka di moun sa yo ki ap travay nan agrikilti an, e byen y ap bay moun sa yo yon dèle pou yo fè paspò yo, pou yo kapab legalize yo. Men si yo di bagay la konsa, pandan se tan moun sa yo se ilegal yo antre nan peyi a. Ebyen m paka je di w, sektè sa yo ap toujou pran fwap wi. Wi, paske si moun sa yo pat antre legal, pandan se tan moun y ap jwenn ki te antre legal yo, moun sa yo pa pral deside travay nan agrikilti pou moun. M pa konn si nou wè sa m di an. Pandan se tan anpil nan moun sa yo ki te antre legal yo pap deside al travay nan konstriksyon. Yo pap deside al travay nan jaden pou nou. Men kounya kote yo pral yo pral jwenn moun sa yo kounya la yo te bezwen pou legalize yo pou al travay nan konstriksyon pou al travay nan agrikilti. Menm si gen anpil kap travay nan konstriksyon la ki te rantre legal wi pa non non m pap pè di sa ok m pap pè di sa gen anpil moun kap travay anpil ayisyen kap travay nan konstriksyon yo gen paspò yo yo te rantre legal an repiblik dominikèn wè m peze sou li Anpil ladan yo k ap travay nan konstriksyon yo te gen viza sou paspò non, yo te antre legal an Repiblik Dominikèn. La m pa pèdi l. Ok. Mwen la m vle pale sa fè m peze sou sou agrikilti a se paske anpil nan moun k ap travay nan agrikilti yo, yo pa gen paspò. Sa vle di ke yo antre ilegal an Repiblik Dominikèn. Men lè direktè imigrasyon an di konsa ke fòk moun nan te rantre legal nan peyi a, pou l ka kalifye. Men, e moun sa yo, ki se moun k ap travay nan agrikilti, ki pa menm gen yon paspò? Ki sa w pral fè avèk moun sa yo kounye a la? E kounye a, lè w fin jwenn majorite moun sa yo ki te rantre legal an Repiblik Dominikèn, kounye a ou di se moun sa yo ki kalifye. E men moun sa yo, ki p ap travay nan agrikilti pou ou, ki p ap travay nan konstriksyon pou ou? Ki sa w pral fè kounye a la? W ap toujou fè fas avè menm pwoblèm nan. Oke? W ap toujou fè fas avèk menm pwoblèm nan.